Al nan radot bay al achte machandiz nan bourèt, ou trè frekan. Pa lan non pawòl cheri. Sa l ye la manmi? Pa pa w wi, li di m konsa oo, se ou pou m te voye nan mache a paske lè lekòl Mama rive. Papa m vle mete m sou menm pye degalite avèk Mama. Kòman pwofesè a ap mande w si w pa t vin lekòl lan? Ou peye lekòl pou li? M pa konprann ou mesye. Mama pa gen manman akoz de ou.

Jandri zanmi m. Alfons. Koman nèg ye? Sa k ap fèt papa? Nèg anfòm? Nou la, n ap kenbe.
Sa ki gen men? Bon, nou la, ou konnen.
Nou anfòm, kòman nèg ye menm? Nou la, n ap kenbe.
Sanble sòt sòt sa pa t sòt. Ou menm, mwen t ap rive pi wo a la wi. Ou konnen m te di n ap fon pase w nan kay la. Vrèman ou te di m sa vrèman lè m te rele w dènyèman. Di m non ki nouvèl menm. Ou son nèg lè m di m ap fon bagay m oblije fè l. A wi e pa manti non.
Sa se nan nati m li.
Aprè sa kòman aktivite yo ye. Bon aktivite yo la misye André ou konn bagay yo. Nou ap goumen ak peyi an. Lè ou wè sitiyasyon kòman peyi an ye pou le moman. A be di m konn tout bagay. Aprè sa kòman mama ye menm. Mama chè e. Pou le moman m kapab di wi li anfòm. Paske ou konprann m te rele w dènyèman m te di w nou pran. Ou konprann? Kounya si se nan men nou, nou sanse ap òganize tout bagay pou li. Monchè m kontan anpil wi.
Manman anfòm.
M kapab di w sa. Sa te vrèman fè m mal lè m wè m pa wè ti pitit la vin Nikolay. Se yon ti pitit ki te trè entèlijant, trè sosyal menm. Moun yo k demon konsa papa. Yo retire timoun nan lekòl. Epi anvan sa, m pa prale la san m pa wè Mama non. E vre?
Mama te la avè nou. Sa fè m pase la menm.
M panse ke li kapab nan lakou an.

Men kòman, yo pa, yo pat byen viv avè w ditou? Paske jan moun te wè w lan, paske jan dam lan te vin pran w lan lapo, tou sa, sa pat fè m plezi ditou. Ah, mesye André, gen bagay m pat menm bezwen di w, ou te gentan wè tout bagay. Depi lè w wè m te kwaze ansanm avè w, lè w tap pale ansanm avè m, jan fi an te vin maltrete m, rape m devan lan, depi lè sa w te konn wè tout bagay. Sa te fè m mal anpil, mesye André, franchman.

Men ta sanble ti pitit la pa fin anfòm menm menm menm paske mwen pote ap pote l. Men m pa konn si se pitit yo non men ta sanble se pitit yo. Wi ti sè m, e gran sè m nan. A e gran sè w la?
A tèt chaje. Men ta sanble demwazèl la pa bon ditou ditou ditou ditou. Paske pote a mwen ap pote l ale. Ou konprann? Kounye a mwen m te oblije fon jan m kache kò m pou yo pa t wè m. Ou konprann? Epi m t ap tande sa. Alphonse, Mwen sezi pitit! Oh! Ou konnen sot fè yon wout la. Mwen jwenn tout bagay a klè, pitit mwen sezi. Se Rodrigue wi ki al bay pitit mwen kadyab pou l ka rich, pou l gen lajan. Ou tande? E gen lè, men mama l te bezwen bay.
Sa vle di, e mouche sa k touye manman w? Wi, li t touye pitit mwen an, li t touye l.

Ou pa konn doulè lè w pèdi manman w. Mezanmi. Sa ka rive mesye Andre. Alphonse ooh Alphonse.
Mesye Andre sa ka rive. Epa sa la Alphonse. Sa ka rive ou poko nan peryòd sa mesye Andre. Depi lè manman m ale a mesye Andre. Se yon gwo espas vid. ki nan fanmi an. Deja w ka wè mizè Mama t ap pase. Alphonse, m konprann tout bagay. Men wè sa. Kounya pou m gen nouvèl ke se misye ki touye manman misye an tou fò m vanje misye.
Alphonse, zam nan se pa li ki solisyon an. Tande sa m ap di w la Alphonse. Zam nan se pa li ki solisyon an. Meyè solisyon an kounya la, se al lajistis pou nou. Mesye André, gen de bagay yon moun fò mesye André, se tou elimine sou. Ki bagay lajistis sa?
Lajistis pa konn bagay konsa non. Li pa p gen prèv se li k manje pitit mwen an. Se wout mòn pou m fè pou li. Pa gen tenten konsa.

Wi yap di konsa ke si m konnen se yo t ye manman m e yap di pou yo yo ka mouri. Bon mama lò vini ou pa janm di nou sa ou sere wen ma granma sa. M te di w sa a frè m ki fè nan sèm. Pa gen tete konsa se bay kou tann kou wout mòn map fè pou yo Alphonse wout mòn pa gen bagay konsa wout mòn. M kanpe avè w grann. Wi dakò ok wout mòn. Men sèl sa m ka di w Alphonse

Good morn, pa gen tenten konsa bay moun tan pou yo. Mesye André ou konn kòman m santi m pandan tout vi m map viv san manman m? M konprann. Ou konn ki doulè ki tap travèse andedan m? M konprann. Sitou ti sè m nan, valè mizè ti sè m nan pase. M konprann, son bagay ki vrèman di. Mesye André, m panse moman an rive. Kòm gen de bagay m pat konnen, kounye a m okouran de yo. Moman an rive pou m vanje moun sa yo. Ok, sa fini.

Oh! Oh! Sak gen la freo? Depi dat ou metem chita la freo menn. Sak pase? Monchè e pa fòt mwen non menn. Ou konnen menn m te gen yon ti sèm menn. Ou konn ti sèm nan e mama? Ok ok. Ou konnen monchè, se dènye tan sa yo bagay yo vrèman vin konplike pou nou menn. M te oblije. Oblije depeyize l. A m panse manti wap banm wi menn. M chita la m gen apeprè 30 minit depi m chita map tann ou la. M paka baw manti monchè bon m di w map vin kote w. Ou konnen e manman m te mennen l kapital Kouchnaip paske li voye l Sendomeng menn. M oblije depeyize menn paske bagay yo vin vrèman vrèman konplike pou patnè w menn. Sa pase sa pase. Ou te konn istwa yo deja menn. Moun yo t ap pede ba l panik ou konprann. Konnen pou fason ke pou m pwoteje l. Ou konnen Ayiti ou pa ka sere moun. Alèz. Pou fason pou m pwoteje l. M te oblije kite, fè l kite peyi a. Bon bagay yo men di, maji pa travèse dlo. Kote li a m panse la m la plis ou mwen an sekirite. La mwen di. Bon wèl kòman nèg ye menm. Bon ou konnen nèg poze n ap frape n ap travay di men. Monchè, kote ou m pase la, jan m te di w m te bezwen w la men m potko eksplike w vrè ka. Men ou konnen dènyèman m te rele w. Chè bagay yo konplike pou nèg la. Men pala fò e fò men pala fò. M gon bagay m fè la men tout ti kòb m te gen men m pase nan depans mama sa pou vwayaje ou konnen si l pral rive sendomeng nou pa gen fanmi lòt bò kanmenm fò l stab sou sa ou konprann m te oblije òganize tout bagay pou li men m pa gen anyen nan men m te pase gad ti maji yon ti kòb prete nan men vye patnè m nan. M konnen frè m wi men pa gen pwoblèm monchè pa gen pwoblèm. An pasan e kòman sa ye menm ou te di m gon chantye nan zòn nan. M konnen n ap travay di men gen plizyè gen plizyè chantye men gen youn nan zòn nan la tou. Evre? Pi ba la

M pa fout rele m manman, m pa manman w. M pa manman w, wi m fout ou deyò, al fout jwenn fanmi papa w. Dayè ki ras fanmi papa w yo la, men yo, yo la gwo gra, anyen yo pa itil ou. Anyen yo pa itil ou. Sa k pa sove m. Wi e alò? E fanmi nou ye, m mete l deyò pou l al jwenn nou. Ou pa konn Pòl? Hein? Epi sa w ap vin di la? Sa w ap vin di? Bon w konnen l epi w ap pale, w ap bat mwen? Sa k gen?
Fini m pale w jenom. Fini non. Bonswa misye. Bonswa jenom.
E, e, e, chita, chita. Tale, tale.
Ou pa konnen m misye. Ou wè m ou rele m. Si w pa di m kiyès ou ye, ou pa ka fè m chita. Gade jan li vin grandi. Ga, gade gwosè l.
Ou pa sonje m?
Non, m pa, m pa wè kiyès non. Ou! Se mwen papa w konn voye pran dlo anba a wi epi pou m moute avè l sou tèt mwen m al mete nan doum nan wi. An ok ok lè sa m te piti. Wi m rele m rele dènye dimansyon. An ok dènye dimansyon m raple m vrèman kòman nèg yo. Chita chita m anfòm. Sa k pase menm. Banm ba w byen.
Pòl se papa w tout bon wi m konnen. Mwen konn sa m konn papa m. Men ti dam sa a. Se pitit Paul wi. Kòman sa? Pitit, pitit Paul?
Pitit papa m? Wi.
Wi. Ou wè dam nan mete l deyò. Tande, e granmoun ou ye epi wap vin pale kaka ban mwen la non twa, map pase la a mesye. Non, non, e granmoun ki nonm? Pa fè m bagay konsa. Mesye. Ou wè si m ta fè w mal, m ta gentan fè w mal depi lè w te bebe. Ok? Depi lè w te bebe. Respekte m. Mesye m pat janm konn papa m te gen pitit deyò. Ban m bo byen.
Ou wè papa w se yon bon moun. Men, li te jilèd. anpil papaw te jwe papaw pat jwe ou wè papaw depil wè sak rele COCO a epi li menm wè ti bagay ki rele ZOZO a li kanpe pou li piyou sa vle di la men sèw ou jwenn avèk sèw la lanati wè latè è wonn kòm yn bòl. 40 mil kilomèt la e pou nou liye. M pa vrèman konprann, nou mete m nan konfuz mesye, ban mwen plis eksplikasyon klè pou m konprann sa w vle di m pa la egzakteman. Paske m pa konn papa m te gen pitit deyò, vrèman vre m chonje ou te yon timoun lè sa a ou te pi gran ke mwen, nevan an sa m avè w anba. Ou se yon nèg ke papa m te renmen anpil men gen yon bann bagay vre m ka pa konnen de papa m. Men kanmenm ou ka ban mwen yon ti eksplikasyon pi klè kòman demwazèl la pitit papa m. M pral ban w ti bagay byen wè mwen menm lè m ap pale. Gwòg mwen fini. Ayiti la gon ti fason pou jere sa. Epi mwen menm m pa gen bèl kay. Pa gen pwoblèm, ann jere yon bagay talè. Ou wè lakay mwen?
Li pare pou solèy, men li pa ka pare lapli. Nan ka sa a, m pa ka fè diyo. Di dam sa, ti pitit sa, pa kite l la. Tou pran ti sè w al avè l. E anplis m ap tou ba w yon ti metòd. Li renmen gason. Si w gen yon pi bon zanmi bò lakay ou, tou prepare l pou li. Pase depi l wè gason, se afè l bat. Pa fè l bat. Ban m ton ti bagay tou. E fon fason pou m konn kay la. Dayè mesye Pòl m gen lontan m konnen m pa t gen telefòn. M pa t gen bagay sa yo menm ak tout yo te pèdi. Lè w rive la ou fon fason pou m ka konn kay la. Epi pou mennen m nan kay la. Mwen pou m ede w jere kèk bagay. Pase wè isi a la. Wè dam sa w ap gade anndan an la. S on milèt. Li pa ka fè pitit. Papa w tèlman ba l gigit. Papa w tèlman gouye sou li pou l ta fè timoun e mouch li kale. M pa kache di w. Sa di la pou mwen tou wè dam sa la se kòlè l li pase sou ti sè w la. Kounye a papa w menm pran pran pran ti pitit la l te genyen deja nan men yon lòt fi li vin mete l nan kay la epi dam nan menm pran l l ap fè l monte lesèl pa do.
Doka, m pral jere sa. Epi, epi, pa, pa met zago w la ankò, ni mwen menm tou m pa vle met zago m la. Si w ap pran m, tou pran m. Pase, pase, dam sa on milèt li ye. Li kale mouch tankou satan.
Ok, kòm ou di se ti sè m li, m pral avè l, m pral lakay mwen avè l, m pral pale avè l. Epi tout sa k nesesè,
dapre enfòmasyon ou ban mwen, m pral chèche plis enfòmasyon toujou. Si l te se ti sè m, tout sa k nesesè, mwen ap.

M gen pou m pare solèy, m bay pare lapli. Mesye Paul se yon bon moun.
38.

Se normal e a koz de nou k fè Sandra kote kote li ye a. Ki kote Sandra ye? Mwen kwè Sandra nou trennenl pa konn si e drog nal ba li Sandra annik antre lakay mwen Sandra gon bagay ki pranl Sandra pa tounen gade fann mwen nan.
Kot Sandra yo menm?
Nou te rete pou n pat rete ap vin pale menm kach nen yo pap mete nan figi yo. E ou menm wi, ou wè sa w fè? Ou wè sa w fè? E ti malpwòpte sa yo ki lakoz lanmò Sandra a wi. E ou k lakoz tout bagay sa yo. Kiyès ki te vin deyò a la?
Zanmi l lan yo ki vin mande pou li, zanmi l lan yo. Ah, yo, yo, yo vin la, malgre nou chanje kay?
Yo, yo vin la, malgre nou chanje kay? Enben, e ou k fè sa wi. Mwen k fè sa? Wi, m di w pa mache nan zòn nan, nou chanje kay, nou vin la, n kite lòt kay la lotbo a, ou chanje kay, nou. Ou kontinye ap mache nan zòn nan. Ou gen kò ouvè bouch ou di e mwen ki fè sa? Wi e ou ki fè sa? Si w pa t al moute kay bòkò lan lò te di m konsa, bòkò a te di sou a se mwen menm oubyen Sandra. Kondisyon e pa ou menm ki vann Sandra. Non non ou pa menm bezwen vin di sa la.
Kondisyon e pa ou ki vann Sandra.
Kiyès ki t al tann poud la pou mama? Pandan ou wè, pandan ou wè m kite w anndan vye bout kay mwen an la. Ou panse m an afè avè w? Antouka, ou konn sa k rive?
Ou fin al tann poud pou mama. Se ou ki te bezwen touye l, mwen menm m pa t bezwen touye mama e pitit mwen li ye. Sandra mouri kounya m ret on sèl kiyès.
Kòmanm vann ya e 2 pitit m te gen m pa ta ka vann pitit mwen
antouka ou konn sak pase si w kontinye mède m nan kay la toujou map kite kay la ba ou
wi. Enben kontinye mache chèche ankò.